Bon gen tan gon plizyè koz wi k fè moun gen ka pa renmen travay la. Gen de lè koz la koz la ka entèn e l ka ekstèn. La nou vin nou pli pli akademik la. Paske m pa t janm di koz itilize koz ekstèn e koz entèn. Sa vle di gen de bagay ki sot nan ou k fè w pa renmen l e konsa tou gen de bagay ki deyò k fè w pa renmen l. So anndan an si m nan yon bagay ki m pa gen don pou li, m pa gen talan pou li, li trè difisil pou m renmen l. Kounye a la a, se kankou se efò m ap fè pou m fè l. Tandi ke si m ap fè yon bagay ke m renmen, l ap pi fasil pou m fè l avèk jwa, avèk kè kontan. Epi kounye a, malgre konpansasyon an pa ta egal avèk travay la, men m ka toujou leve le maten, m trè kontan, m al fè l. Paske se pa pou kòb m ap fè l kounye a, se viv m ap viv. Ann ale nan efèk la, pa egzanp. Ki efèk sa ka fè sou ou si w ap fè yon travay ke w pa renmen? Si w ap fè yon travay ke w pa renmen, Gen plizyè fason ke nou ka, nou ka di, e, alò plizyè efè ke sa ka fè. Petèt, premye efè a se ke ou se yon moun, lè m wè ou, m ap deja konnen gen yon bagay nan vi w ki pa mache. Si w ap travay, ou pa renmen travay la, sa fè 8 èdtan si se yon full time job, e gen de lè ou ka bay 48 è tan pou tout on semèn, li trè fasil lè m wè w pou m pa wè sourir natirèl ke Bondye te fè w pou li a. Paske gon souri lè w bay, m gen tan konnen souri sa a se souri natirèl, se Bondye menm k ap ri atravè ou menm. Alò pou moun ki pa kretyen oubyen ki pa kwayan, eskize m, men lan ou gen on fò, gen on gen on fòs, paske lè w antank imen, se pou w di men kòman m ka fè pale konsa? Kòman m fè ka gen fòs pou m kouri, pou m fè yon pakèt bèl bagay? So lè m di, lè m di fòs natirèl, so lè m sourire avèk tout fòs natirèl la, moun ka santi sa. Gen lajwa degaje. So si m ap fè yon bagay ke m pa renmen, so l ap fè ke m pa, aura mwen vin manke yon bagay. Aura a pa two pozitif. Li pa total, li pa konplè. So lè yo wè m, yo ka santi sa. Ou pa pote jwa. Si map travay chak jou mpa kontan, se nòmal. Kounye a la nou pale de petèt ou pa gen jwa, ki pa petèt yon gwo bagay. Men e kounye a lefèt ke chak jou ou pa kontan, wal travay ou pa kontan, sa pral kreye strès. Lè kou wè bòs la, ou strese. Kou wè yon lòt anplwaye ke ou pa renmen, ou strese. Kou wè moun ki anlè tèt bòs la, ou strese. E sa, kounye a la pral kreye lòt pwoblèm. Ou ka wè, de tanzantan ou gen yon ti tèt fè mal. De tanzantan ou gon vant fè mal. Paske stress la fè kò ou pa fonksyone janl poul fonksyone. Gen moun kap di kotem jwenn tout pawòl sa yo ok eskem gen papye pou li men se pou konprann ke lavi ou ou menm nan kò sa se yon toul ye tèt ou se tankou son manager li ye kap jere sèvo kap jere tout kòw sèvo an palan an pasan sèvo vin tankou manager so lè gon bagay ki pa mache li afekte tout tout tout kò a. So si m pa kontan, m ka santi sa nan yon ti tèt fè mal, m ka santi sa nan yon vant fè mal, m ka santi sa nan pye m ki pa gen ase de fòs, m ka ap kouri m pa anfòm. Paske akoz de strès la, li vin afekte fizik mwen. So efè efè a se ke m pa m pa p kontan, l ap fè m strese e kounye an l ka fè m malad. E li ka se li menm ki vin bay yon kansè san ou pa janm rann ou kont. Se sa. Yon lòt kesyon ki un pti peu dwòl kanmenm. Eske yon, kòm te ka di sa, yon objektif byen detèmine ke w genyen ka fè w aksepte yon travay ke w pa renmen? Byen sur.
E sa rive, sa pral depann de ki kote ou vle rive. Paske gen de lè travay la se tankou se yon, gen de lè nou di sa se yon stepping stone. M ka pran l pou m ka fè yon lòt bagay. Sa vle di se pa la m pral rete. Li pa yon destinasyon. Se yon etap. M ka pran yon travay pou m aprann yon seri de teknik ki nan travay la, yon seri de pwosedi. Atravè pwosedi sa yo, petèt, li pral pèmèt mwen jwenn yon lòt travay. M byen kontan w poze m kesyon sa a, paske m ta renmen fè yon ti pwen. Ou sonje yon lè n te pale de pasyans nan lavi a, pou w ka fè siksè, fò w gen pasyans, paske w pa fè yon ka yon sèl jou. Pa bliye, si ou antre nan yon travay, ou pa ka. Si w nan yon endistri, si w fèk kòmanse, fò w gen yon kote pou w al fè yon eksperyans. So yo gen dwa, ou konnen tout moun ap fè 30 dola nan menm travay sa a, epi ou menm ou aksepte yon travay ki ba w 20 dola lè. Paske fò w pran eksperyans pou w ka al di patwon an ke mwen menm mwen vo 30 dola. Paske si m pa gen eksperyans li ka trè difisil, sa fè ke m ka pran yon travay ke m pa fòseman renmen, oubyen ki pa ban m tout sa m bezwen, men m konnen atravè travay sa a m pral pran eksperyans, m pral aprann, e atravè sa m aprann kounye an m ka vin vo petèt de fwa sa m t ap fè, e m ka vin nan yon sitiyasyon ke m renmen sa m ap fè a e m renmen m renmen travay la.
Ez, An palan de travay, gen yon ekspresyon ke m konn tande moun yo di souvan, Le travail c'est liberté. Eske se vre, travay se libète? Alò, se pou nou di ke lè moun nan di travay se libète, li konn sa l vle di. Paske chak lè nou di yon pawòl, li gen yon bagay dèyè l. Gen yon mesaj ke nou vle pase. Tanzantan w ap wè m bay yon ti pwovèb kreyòl, paske yon senp pwovèb pafwa se tout yon liv, se tout yon, se dè milenè de sajès ke l pote. Travay se libète nan sans ke lè m travay, li vin ban m kapasite pou mwen jere tèt mwen. Paske sa k pase, mwen genyen, si m gen kòb, Kounya la, lè m vle al nan on on fèt aswè a ki ki di dola, m kapab al ladan l. Tandi ke si m pa gen kòb nan pòch mwen, m pa ka fè sa. Demen maten, m gen dwa vle fè on bagay, men si m pa gen kòb, m pa fè l. Lefèt ke m travay, travay la vini avèk on reminerasyon, reminerasyon sa pèmèt mwen fè on seri de lòt bagay. Kounya la, gen on travay ki ou te gen dwa di l pa fòseman libète, paske ou oblije suiv on seri de prensip. Fò m travay uitèdtan, Fò m leve a alè, fò m rive alè, fò m sòti alè, lè sa a m te gen dwa di sa fè ke li pa libète. Men lè nou di libète a se pa libète pandan m ap travay la. Se libète pou lè m fin travay. Paske lè m fin travay m reminere, reminerasyon sa a vin ban m libète pou m fè yon de bagay ke m pa t ap ka fè si m pa t ap travay. Se se sa mwen menm mwen degaje nan travay se libète. Yon moun ki pa gen travay jodi a. E ki ta renmen gon travay. Ki sa nou ka di l? Ah!
Anpil. Premye, premyèman, si ou pa gen travay, se pou ou mande tèt ou, ki sa k fè ou pa gen travay? Travay, se yon, se met nan tèt ou, se tankou se yon pwodui ke y ap achte. Fò m gen yon bagay mwen ka fè pou yon moun ki gen travay pou l ban m travay. Mon bòs pa p annik pran m paske l renmen fòm tèt mwen. Mwen konnen sa fèt, men le pli souvan lè l fèt, vle di se se echèk konpayi sa a pral fè si y ap mete moun sèlman paske yo renmen fòm tèt yo. Lè yo pran yon moun, se yon pwod, se kankou se yon pwodui, se achte y ap achte yon pwodui. E lè w achte yon pwodui, se yon se yon satisfaksyon. Gen yon bagay pou l pote pou ou. Si l pa ka pote l, ou pa bezwen l. So, si w pa gen travay, premyèman se pou w mande kisa w genyen pou w vann. Ki sa w ka pote?
Ki skills ou genyen, kan nou di an angle, ki talan, ki teknik ke w konnen, ki metye ke w konnen, ki pwofesyon ke w fè ki fè ke yon moun ka bezwen w? Gen de talan, gen de teknik, gen de pwosedi ke pou w konnen pou w kapab jwenn travay. Gen de fonksyon fò w ka akonpli yo. Si w pa ka akonpli fonksyon sa yo, ou p ap jwenn travay fasil. Yon moun ou wè kap ki nan yon bon travay ou mèt konnen li gen yon pakèt fonksyon ke l ka ranpli, a pati de fonksyon sa yo ke l ka ranpli l ka jwenn travay. So si m pa gen travay se pou m mande m kisa m ka fè, e si m ka fè poukisa m pa jwenn, kounye a m ka oblije amelyore sa m nan amelyore tèt mwen nan sa m ap fè a, m ka oblije al lekòl m al pran yon ti fòmasyon anplis. Pa egzanp ou gen dwa wè nan Miami pa egzanp Dlo moun pale espanyòl li jwenn djòb pli fasil. Menm jan tou ou wè kreyòl la gen dwa fè moun jwenn travay. Vle di yon lang an plis gen dwa fè m jwenn travay pi vit kon moun ki pa genyen l. E si m konn gen de gen de travay manyèl ke gen de teknik manyèl lè w pa genyen l gen de travay ou konnen w pa ka fè. So gen de ti bagay go se yo lè yo akimile se yo menm ki pèmèt ou jwenn travay pi vit kon lòt. So lè bòs la mande w kisa w ka fè fò w ka reponn. So si w pa ka ba l anyen poukisa pou l pran w? So, pou l pran w, fò l konnen ou gon bagay ke w ka pote. Byen antandi, fò w pa bliye, se ou menm wi k pou pare pou w jwenn travay la. Si lè w prale w tou dekouraje, ou pa abiye konvenableman pou lè w parèt, pou yo wè ke son nè, son moun serye, on gason serye, on fanm serye, sa vle di ke ou pa gen twòp bagay ke m ka konte nan ou. So, premye bagay patwon w ap chèche, li bezwen on moun ki ka pral pote on bagay anplis. Kisa w ap pote pou li? Pa janm dil ke wap vin chèche, dil wap wap ou ka pote. Eske ou ka amelyore petèt kòman travay la ap mache, ou ka travay wap fè a si gon moun ki ka bay 10 nan yn èdtan, ou menm ou ka bay 12, ou ka bay 13. Se pou montrel eksperyans ou, se pou montrel sa ou ka fè, se pou montrel rèv ou tou ki kote ou vle ale. Paske patwon pa p chèche moun ki negatif, yo pa p chèche moun kap vin fè travay yo fè bak. Yo bezwen moun kap pote anplis. Si ou pa ka pote, li pap bezwen ou. So ou bezwen pare pou w pote. Lè w rive yon kote se pou w montre l non sèlman ke w gen jwa, ou pozitif, lè w rive yon kote se pou w montre l ke lè gen pwoblèm w ap kapab pote pote solisyon pou pwoblèm yo, se pou w montre l lè gen yon bagay ki pou aprann ou pare pou w aprann. Paske gen yon dal moun ou wè k pa jwenn travay, se pa konnen yo pa konnen men gen de lè li konn pa dispoze. pou l fè travay la e li ka pa dispoze pou l aprann. Paske mwen menm m toujou di sa, m gen dwa anplwaye yon moun ki pa konn fè anyen nan travay m vle l fè a. Men depi l gen volonte, depi m ka wè, santi nan li gen pasyon pou l avanse, gen pasyon pou l pou l rive lwen, m ap anplwaye l epi m konnen m kapab antrene l. Men gen de moun ki gen anpil, anpil, anpil, anpil fonksyon ke yo ka ranpli, men lefètke yo pa gen twòp rèv pou yo rive lwen, Yo pa gen twòp rèv pou yo akonpli anpil. Lè sa a, ou pa, patwon an pa vrèman bezwen yo. Ou bezwen, yo, patwon bezwen moun ki kapab pote yon bagay anplis, e chak lè moun nan gen plis pasyon pou l travay, ou konnen ou ka rive pli lwen avè l. So, fò moun nan pare. So, si w pa, si w pa, ou pap travay kounye an, met nan tèt ou jodi a menm ou bezwen objektif, ke w pral jwenn travay, e kounye an ou pral detèmine ki sa w vle fè, e sa w vle fè a ou pral aprann, ou pral fè yon plan, pou w bay tèt ou tout sa w vle yo. Epi a pati de sa, m garanti w, w ap jwenn travay. Li ka pran yon mwa, li ka pran de mwa, men travay la la. Mil mèsi Anne, se t on plezi pou nou te pale avè w. N ap raple w, fwa sa a, ou sou aso osi. Ou moute aso osi a. Anne, pale nou de aso osi. Aso osi, sa m ta di w, se s on rèv ki gen pou l rive lwen. Paske se yon travay ke twa zanmi. pwofesyonèl met ansanm pou yo pote de solisyon a yon sosyete. Lè nou di solisyon, nou di solisyon tout jan. Lè ou gen pwoblèm, ou toujou ou toujou tris nan lavi a, asosi ap pote lajwa pou ou. N ap pote de n ap pote de zeleman, lè w mete yo ansanm, k ap fè ke w sispann ap viv vennkatrè sou vennkat nan tristès. Asosi ap pote eleman tou pou pèmèt ou jwenn travay. L ap pote eleman pou pèmèt ou fè biznis ou mache pi byen. L ap pote eleman tou pou fè ke lè w rive yon kote, ou gen yon bagay ke w ka pote. Asowsi pratikman se se se yon feso e se se se yon kay limyè li ye. Chak sa Asowsi fè, si w pran tan w pou w gade l, pou w analize l, w ap wè gen yon bagay l ap pote pou ou. Se sa k Asowsi, se limyè pou tout yon sosyete. E yon lòt fwa ankò nou sou Asosi medam e mesye se tout yon plezi pou m gen yon zanmi ansanm avè nou ki chita anba stidyo pa nou anndan stidyo Asosi menm e se mesye Ernst Louis Jacques e nou pral pran kèlke minit jodi a nan yon show spesyal pou nou prezante Ernst avèk kominote ayisyèn nan ki gen chans gade nou si w ap gade Asosi ou tande nou si w ap tande radyo motivasyon e menm Radyo Konpa. E Mesye Ernst Louis Jacques, n ap di w, n ap salye w, ou sou aso osi. E nou ta renmen premye kesyon nou, e pou w prezante tèt ou avèk sosyete k ap tande w jodi a. M ta renmen w fè konesans avèk moun yo, se kiyès moun ki Ernst Louis Jacques? Ahh ou poze yon gwo kesyon pou m di kiyès moun ki Ernst Louis Jacques e m toujou gen tandans fè yon short oubyen yon prezantasyon tou kout de mwen menm e mwen menm mwen se yon antreprenè mwen renmen bay konferans pou motivasyon pou fè moun avanse mwen travay kòm ajan dasirans mwen travay kòm artiste pou piblisite.

M pa pral idantifye konpayi, well, men m fè asirans sante avèk vi sitou, se sa m se sa m fè. So sa vle di ke nou ka pale de asirans? Nou ka pale de asirans, si w gen kesyon pou mwen, m si ke m ka reponn ou sitou sou kesyon sa. Ernst, kilè yon moun bezwen asire tèt li? Poukisa l dwe asire tèt li? Asirans se yon fèt sou yon bagay ki trè senp. Li fèt sou le fèt ke nou pa kontwole egzistans nou.
Gen, depi nou gen yon bagay ke nou pa kontwole totalman, nou vin gen bezwen pou asirans. Se, pa egzanp, m pran asirans pou machin, paske m ka fè aksidan nenpòt ki lè. M ka fè l nan 2 jou, m ka fè l nan 3 jou, m ka fè l nan inèdtan, m pa konnen ki lè asirans la ka rive. Kòm m pa gen kontwòl sou sa, mwen pran yon asirans machin pou sèvis sa. Sante, menm bagay. M pa konn ki lè m ka malad. Talè a la m fèk manje yon ti yon ti fwi la ke m pa abitye. Ti fwi sa ka fè m malad e l ka fè mal nan emergency room nenpòt ki lè. Si m s on moun ki konn nesesite pou m viv stab, sitou stabilite finansyè, m konnen ke fò m gen asirans. Pou lè m al nan emergency room nan, se pa kòb pa m k ap peye. Se asirans la k pral ede m peye depans sa yo. So si m gen yon bil yon milyon dola, gen yon asirans k ap pran pifò pou mwen. Si m gen yon bil 100 mil, 50 mil, 2 mil, gen yon asirans k ap ede m. Menm si m gen dwa peye yon ti yon ti kontribisyon, men pi gwo kòb la se asirans la k pou peye l. Asirans pratikman prèske tout aktivite e ke nou fè te ou te ka nan yon sitiyasyon kreye yon asirans pou li. Pa egzanp, travay ou, ou nenpòt ki lè ou te gen dwa pèdi travay ou. So si kounye a ou ka pèdi travay, gen risk pou pèdi travay ou, ou te gen dwa nan yon sitiyasyon kote ou pran asirans. Ki pou pwoteje w pandan w pèdi travay la. So, ou te konn fè 2000 dola pa mwa, kounye a w pap travay, epi gen yon asirans ki kapab pote, ki kapab ranpli fonksyon sa a, ranplase revni an, an atandan ke w jwenn travay. So, gen plizyè sikonstans, kay la ou genyen, nenpòt ki lè gen yon siklòn ki ka pase, gen yon tranbleman de tè ki ka pase, gen lapli ka, inondasyon. So, kay sa a ka vin afekte. Avèk yon asirans, m konnen ke si sa pase, m pap oblije depanse dimil dola pou m rezoud pwoblèm nan. M ka depanse sen, senksan dola dediktib, men m pap depanse tout kòb la. E yon moun k ap panse a lavni an, se yon moun ki dwe gen yon asirans. Definitivman. Tout moun ki pa kwè nan.